Pou n pale nan non pèp ayisyen an, nan non papa Desalin, jodi a, reprezantan petisyon dwa yo pa ka prezan isi a. Men se nou, reprezantan Desalin yo ki la jodi a nan Vètyè. Nou pa t ap janm kite pou. Se reprezantan laboujwazi yo ki yo menm vin pale Vètyè. Jodi an, prezans nou nan Vètyè se yon siyal nou voye ba lemonnantye pou n di lemonnantye jodi an sistèm ekonomik isi a, sistèm politik la, sistèm peze souse a. Sistèm retwograd la, kesyon enjerans li kraze jodi a. Lefètke ni anbasad yo, ni laboujwazi yo pa ka prezan Vètyè jodi a, se nou pitit Desalin yo ki fout prezan jodi a. Pèp ayisyen an! M remèsye nou anpil paske nou wè drapo nwa e wouj lan ap flote nan tout kat kwen peyi a jodi a. S on viktwa wi mezanmi. Pèp Ayisyen, m felisite nou. Nou di nou pa vle sèlman pou yon prezidan ale non, men nou vle pou sistèm nan chanje. Bravo pou nou. Pèp Ayisyen, jodi a m kontan. Ayiti ap pale avèk tout peyi nan mond lan, se sa m te bezwen pou Ayiti. Pèp ayisyen, se isi an batay 18 novanm 1803 a te fèt. Jodi a, se batay final la, nou vin pale l Ayiti a. Pèp ayisyen, Nou pa bezwen enkyete nou. Jou fè bwa tonbe nan dlo, se pa jou l plonje. Pèp Ayisyen, m pa fin pale avèk nou. M fin remèsye nou paske nou gen kouraj. M fin remèsye nou paske nou konprann sa k bon, sa k mal. Jodi a, m an sistèm nan, menm nan bouch Jovenel m tande l, menm nan bouch laboujwazi m tande l. Kidonk! Nou fè yon gwo pa pou nou chanje sistèm nan. Jodi an, vòlè delege k ap tiye moun, nou pa di yo anyen. Jou fèy bwa tonbe nan dlo, se pa lè l plonje. Pèp Ayisyen, nou vin la jodi an, se paske nou vin reyose batay Desalin nan. Jodi an! Rèv Desalin nan, li prèske triyonfe. Paske, nan tout kat kwen peyi a, m tande jiskobou, m tande chanjman sistèm. Kidonk, pa gen wout pa bwa. Pèp Ayisyen, jodi a, lefèke se nou vin pale isi a, sa vle di kisa? Se nou pèp Ayisyen te vote. Paske moun yo di ki prezidan yo paka vin isi a la jodi a. Jamè! Jamè! Jamè! Jamè! Jamè! Kidonk, kidonk, nou pa di w anyen. Lè gen eleksyon anndan peyi an, manman pitit mare vant. Sa pap ka repete anndan peyi an ankò. Jamè! Kòm nou poko nan deba kesyon eleksyon, se nan deba nou ye avèk chanjman sistèm. M vin rasire nou pèp ayisyen. Otomatikman, sistèm laboujwazi an kraze anndan peyi a. Nap ouvè rasye nou, nap ka voye timoun nou lekòl, nap kapab fè biznis anndan peyi a, pou se pa 5 pousan moun ki gen kredi, pou se pa 5 pousan moun ki ka voye pitit yo nan bon lekòl. Nou menm tou, nou gen dwa anndan peyi a, pou se pa kat telefòn nap vann sèlman, fè taksi moto, fè grenn kou nan lise. Jodi a, jodi a, fè dyaspora, fè dyaspora vin gen wòl li, vin jwe wòl li an Ayiti. Antouka, le fè ke se nou prezan, de dye, sa vle di, peyi a nan men pitit Desalin jodi a. Pitit Desalin yo, nou fè yon viktwa pou nou. E jodi a, nou tout te wè. Drapo nwa e wouj lan te moute, yo retire l. Kidonk pèp ayisyen, pa gen fè bak, nou prale jiskobou, jiskaske nou libere peyi a. Nou pap libere l pou Moyiz Janchal, nou pap libere l pou pitit Desalin sèlman, men nap libere l pou tout pèp ayisyen an. E jodi a, Ayiti nan men nou, pèp ayisyen, pran responsablite nou, tonnè boule!